Moun Dèlmakak k ap koute n lan, èske n konn sitwayen sa a? Dayè, se yon nèg ki te nan zòn nan, ki te konn ap pile kafe. Tout moun ki nan zòn Dèlma 4 oubyen Dèlma 2 sou Òfelen konn mesye sa a. Misye rele Sen Toma Cheristil. Misye pa avèg. Misye nòmal. Tout moun konn misye nan zòn nan, jisteman. E yo di se yon nèg prèske tèt li pa byen. Gen yon sitwayen ki vin kwaze a misye e ki di misye, Monchè, ann al fè yon bagay pou mwen. Ann al rann mwen yon sèvis. Li ba misye senkann goud oubyen li vin chache misye l al mennen l. Li mennen l anwo a. Li ba misye yon baton, li di misye, Lè w rive, men sa w ap fè, men sa w ap fè. Genlè moun ki pi bliye Makenson sou vin retire strès la, genlè se yon byen l fè. Patè gen moun ki pat konn si mesye sa te la. Nap remèsye moun kap pibliye jèn nan plede plede avili m sou Facebook yo. Yo fon byen jodia. Bon mesye deyò a la ka yon baton nan men l. Non sèlman l kokobe epi yo avèg li. L avèg li kokobe.

Men kiyès ki te envite w nan bagay sa a? Bon, si w konn e le Nonbè Wonn, Nonbè lakay mwen l rete. Ou ka konnen misye byen.
Yeah, le Nonbè Wonn, sa l di w? Li di w nou pral legliz la ou byen? Non, pa. Ki jan l esplike w sa?
Non, sa l vle di, li pran m, vin lakay mwen.

Ok. Kounye a la li banm 50 goud lè m vin pran machin. Lè m vini m pran bis, m vin lakay mwen. Ok, ok, Ti ok, konprann.
ok. Ou konprann? Men, èske se rele pwofèt la te rele w oubyen se ou menm ki ta ale kanpe devan an, jan m Non. ap gad nan videyo a? Kouman l Non, fèt? se pwofèt la, non, lè m, lè m, lè m, lè m, lè m antre, yo banm chèmchit.

M pa konn si pitit misye ap swiv mwen. Mèsi bokou. M pa konn si pitit misye ap swiv mwen la. Petèt li kab swiv m an dirèk. Si pitit li ap swiv m an dirèk, apre sa w gen bagay pou w di avè m wi. A yo pa piyay. Gen pawòl pou w rakonte m avè m. Fò l di yon koze avè m. Hein Jack? Eeh mesye nou pa dakò? Apre sa fòl dim yon pawòl? Yeah apre fòl dim yon bagay Nan sèl misye map fè 3 bagay wi nan sèl liv Map fèl ni pale ni wè ni mache.
Lè pwofèt la di sa, m pa di manti. Paske m pa di, m wè se manti m pa wè. Paske m di yon sèl pitit li mouri.

Yo te di, pitit la di misye pa pale, depi jou a misye pa pale. E pa sa yo di Dyak? Yo di pitit la di misye pa pale, epi li pa wè. M ap poze l de kesyon. Le tou de kesyon miyag avèk. Fè silans! Fè silans! Fè silans! Fè silans! M ap poze l de kesyon. Reponn mwen! Si l reponn mwen tou de, m pa p fè anyen ankò. M ap wè si tou de miyag sa fèt. Ki koulè rad ki sou mwen an? Rad pa m nan, rad pa m nan. Rad la blan.

Li bay manti paske menm m te gen yon sèl pitit li mouri. Ok ok. Ou konprann?
Ok. Li mouri epi la di m li vin gen 3 timoun. Ok ok ok.
Youn youn nan menm. Ok ok. Ou konprann?
Antouka mèsi bokou. Vwala. Ok. Yo di misye w ap pran pòz ou avèg, yo ba w baton an pou w mache mal kòmsi w ap kokobe. Epi w wè sa pastè a fè? Li idantifye rad ki sou, lè w wè misye ap idantifye rad ki sou moun yo, yo gentan tou òganize l. E mal kwaze a misye a menm rad wouj sa a. Menm rad, menm pantalon wouj sa w wè ki te sou misye a. Mesye si w wè nèg la, gade l mezanmi, mesye gade li, men ni. Men sitwayen an, epi misye tèlman entèl, pandan misye kouche atè a, w tande l di w pwofèt la di li te gen timoun lòtbò?